dirèk donk ou se kiyès egzakteman?
Mwen se Edith Jeanty. Mwen gen mari m ki mouri nan Vilaj de Dye ki t al travay nan Swat.
Kòman l rele egzakteman?
Stanley Eugène. Ok.
Donk ou te vle pale avèk nou maten an pou di kisa egzakteman?
Ok mwen sa sèlman m vle di mwen vle kò a pou dirijan yo ba nou kò a paske nou pa ka gen yon moun ki ap travay di nan lapolis pou w pran li pou w fè sa pou w fè a. Ba nou kò a pou nou antere paske li gen fanmi li gen zanmi li gen madanm li kite 2 pitit dèyè youn genyen 4 an youn genyen 11 mwa li gen bidjè li pa vin fè tout vil ayiti yon ti tan li tap pase ayiti m fil pou marim poul te pati. Se tann nou tap tann imigrasyon ouvè poul te vini kounya menm men m pèdil m pa pèdi on mari sèlman m pèdi on zanmi m pèdi on vi m pèdi mwatye nan mwen otorite yo ap ba nou kò. Paske li pa yon moun pa gen moun ki merite sa pa gen moun ki merite sa jan yo fè a so tout sa m fè pou yo ba nou l bon yo pa kapab. Stanley kite tout fanmi l nan kriye. Alo?
Wi, Shnelly kite fanmi l nan kriye, li kite sè l, li kite bòfrè l, li kite manman pitit li, l gen yon lòt pitit li fè avèk yon lòt fi, li kite nou tout ap kriye dèyè a, matant li, tout fanmi n isi, Kanada, Nouyòk, New Jersey, Spring Valley, tout fanmi l an dèy, se li menm ki te tèt la. Ann kite tèt la pou nou menm nou pa konnen yo pa konn kisa yo fè nan vi pou fanmi e kraze yo kraze nanm nou men ayiti paka rete konsa jèn gason ki sot gen pou timoun dèyè yo men yo paka fè sa E pa gen moun ki ka kanpe di anyen ou pase yon viw moun mal ou pa konn si kite anyen dèyè men kilè ayiti ap chanje kisa prezidan ap di m ta wèl kanpe ap pale li pa di anyen serye si se mwen menm m ta renmen konnen m mande prezidan ayiti jovenel e pèp la te votel se jèn timoun ki te votel li di li pèdi yon frè li pèdi yon kò. Mwen menm ta renmen konnen si Jovenel si se jan konsal panse janl te chita l pale tou calm down li chita li pale pran youn nan pitit li yo abiyel an swat abiyel an swat voyel nan vilaj de dye fè mesye yo rachel je yo rachel la lap soti janm soti m kounya m ta renmen konnen. M pa renmen konnen mwen menm. Jiska prezan apèl sa yo se nan medya nou fè yo men m te wè anpil nan fanmi yo t ale nan swat la le jou menm. M pap viv Ayiti, m pap viv Ayiti, m ap viv nan Nouyòk, m ap viv, m ta rantre Ayiti wi si yo te ban m tèt la, yo te ban m yon men, yo te ban m yon pye, yo te ban m yon bagay m t ap rantre m fè antèman mari m m antere l men yo rache l. M paka wè video a vre m swete m pantan sou yon video moun mete sou statil sou whatsapp foto a fèm mal pou wè jèn gason l kouche atè yo kase bwa l yap bal kout pye nan vizaj li yap di men ti vòlè a e la inifòm nasyonal sou li. Ou wè son mati vole wap tcheke wap pran telefòn wap rele men li pa fè sans nan inifòm inifòm nasyonal sou li pou kisa w fè sa e pa sèl yo menm ki mouri yo tout ou maltrete yo pou w rache l.
E kòman w konprann e Ah li pa e fè sans kòman li pa bon antere moun. Ahan madam kòman w konprann 4 jou aprè lapolis pa fè okenn entèvansyon pou al pran kadav la? Kòman w konprann sa 4 jou aprè? Reno Pierre Renel Mando li aprann ke 4 jou aprè pa gen okenn entèvansyon lapolis fè pou o mwen ta rekipere kadav mari w. Mwen menm chak m rele m rele m pale nan a ti mesye swat yo yo di y ap regle sa y ap regle sa se sa y ap fè y ap regle sa m pale ak youn nan direktè swa y ap regle sa pa gen anyen ki fèt. Dènye fwa m te pale ak youn vandredi samdi maten m pale avèk youn nan ti mesye swat yo, yo di konsa ke yo pral antre gen youn ki kache gen youn nan ti mesye swat yo ki anndan kap pale avèk youn ki di mesye m la wi mwen la voye vin pran m voye vin pran m.

Ou pa gen vi ayiti. M gen plan tout plan m kraze m avek yon bebe ki gen 11 mwa nan menm m gen plan pou m antre ayiti premye avril vin pase fèt bebe a marim li dim cheri pa vini ayiti gen twò kidnapin pa vini cheri li fèl pou vakans lan pou w antre nap fete fèt pitit nou m di ok nap fè yon dil kite lapolis la m pap antre ayiti. Li di m cheri bon ou menm ki tout vim ou menm avèk 2 timoun mwen yo ki tout vim si m te pè lapolis la rele imigrasyon pito m a kite lapolis la m rele m pale avè l jedi li pral mouri vandredi granm maten m pale avè l jedi jedi swa a 6 zè 45 li antre l al travay depi a 4 zè di maten li antre a 6 zè 39 li voye yon mesaj ban mwen. Zizi cheri men cheri se lagem wi map antre m antre kounya m pral benyen m pral manje lèm kouche map rele w m pale avèl sou video li wè ti pitit la nou bay blag lèl fè minwi m voyel ale pou lal dòmi pou lal travay vandredi nouvèl nou pran li mouri fini nou fini. Ay lagel lagem nan de mwa lès map viv nan yon peyi avèk yon timoun kot marim. se yon kraze. Klèm tout klèm la rete lage pou fil pou li men tout moun yap rele mezanmi li pa fè fè li pa fè sans avèk yon peyi pa gen yon dirijan an tèt banm kò a mwen menm se kò a m bezwen banm tèt la banm figil pou m antere pou m anpè. Ou gentan ou gentan tiyel deja ou lage tout fanmil atè mezanmi ba nou kò a manman ap rele pa gen moun ki ka di anyen.
Konbyen tan Stanley te gen nan lapolis lan? Ki laj li?
Stanley gen 36 zan. M rekonèt li depi 2018. M rekonèt li, li te rete nan lapolis la, men m pa konnen konbyen tan li te genyen avan nan lapolis la, paske li te regilè polis, apre sa l vin vire swat, lè mwen rekonèt li, li te nan regilè lapolis.
Enben dakò. M sou ke mesaj ou an l pase, e pwobableman l rive nan zorèy yo pou l rive. Dakò madam, mèsi anpil. Mwen mande ou ke mèsi wi.
Voilà. Se te yon ide de doulè ki genyen lakay anpil nan fanmiy yo. Men gen polisye sa a, Pierre Renel Luc Dor Pierre, ki antouka m pa konnen men vreman m pa gen twòp detay sou li alòske non l pa figire nan lis sa a ke otorite yo ap sikile a, ke yo di yo pa wè. Gen yon zanmi la ki fè n jwenn konvèsasyon li di ke yo te genyen avèk li pandan l te nan cha a e selon li menm misye ta mouri brile nan cha a men n pa genyen detay. Li pwomèt pou ke l fè fanmi an ta rive jwenn nou nan radyo la. Banm eseye lage sa pou mwen.

pou bese bilan an ofiramezi donk pou evite bon se pa sa kap evite katastwòf lan donk se di l jan l ye se di l jan l ye paske fanmi moun yo la fanmi moun yo la donk ke nou pa vle di l ke n ap bay yon bilan ki plizoumwen apeze wi wi m ap mande m èske èske se konnen otorite pa konnen konbyen polisye k mouri oubyen se. Pè yo pè di sa ou byen se wont yo eske bon se sa paske yo paka wont
si se pou wont yo wont deja wi nou bade nou tèt anba donk nap mache tèt bese donk nou ta pral pale avèk wilcox wi akonpayman psikolojik pou polisye yo ak fanmi yo aprè dram vilaj de dye a menm lè se tout peyi a kap kriye. Mwen m sote sou 2 moun ki pa gen anyen pou wè avèk mesye ki t al nan operasyon yo ki pete kriye lè imaj yo yo kòmanse rive. Men nou sèlman pete kriye tou. Nou p ap di sa pou fè kè moun sote, pou fè moun pè paske nou deja nan pè pwofond lan. Donk nou pa twò alamis tou. Men reyalite a devan nou jodi an la a. Donk on moun ki ap viv Pòtoprens jodi a la, nan è metwopolitèn nan, ak ki santiman w ap viv la jodi a? M pa pa bliye dènyèman, en sipoze fou nous a conseillé la prudence, ne restez pas en Haïti. Moun fou sa gen lè pou gen rezon l. Menm san ipokrizi. San ipokrizi, pou se prezan moman, franchman si vous avez la possibilité de quitter Port-au-Prince, n'hésitez pas à le faire. Port-au-Prince ou Haïti?
Port-au-Prince!
Port-au-Prince! N'hésitez pas à le faire. Bon, ki garanti ke, bon m ta renmen, m ta renmen w di m ki garanti ke nou menm k'ap fè jounal sa a genyen ke lè n fin fè jounal sa a ke eskonbrit pete? E kijan eskonbrit pral pete lè bandi yo, yo sanse gen pi gwo zam peyi a nan men yo a lè aktyèl, e yo gen blende, e pa san rezon se blende sa yo pran, yo gen blende ki pi bon an nan men yo. E jodi a fè konbyen jou? Jodi a fè 4 jou. Imajine ke, se vre nap kriye disparisyon polisye yo rache etc m pa konn boule etc men ki sò pa nou? Ki sò pa nou? Si mesye sa yo on bon on bon maten yo rete la epi yo di bon yap met tout moun. An mesye pou otorite al domi mesye ooh an pou otorite domi vre mesye gwo chef espageti nan tet pil bagay sou zepol domi vre nou leve maten an nap gade madanm nou nap gade pitit nou epi nou di nou pral travay yap di nou bonne joune mesye mesye dam. Epi, tout, bon, nou tout, nou tout la a, an, an, an, ann di, se, bon, se, se mò k ap flannen nou ye. Se mò k ap flannen. Donk, lè n fin gade sa k pase, mwen menm sa m ta ka di, mesye, nou gen viktwa, nou gen batay la, nou moutre vre, se nou. Nou moutre se nou. Malè a moun ki pa t kwè nan kapasite nou, jodi a tout moun wè l. Men menm sa m ta di, sa m pral di ap deranje yon bann moun, yo ka entèprete l mal. Evite fè plis san koule nan mitan popilasyon sivil la. Paske nou devan yon kafou la, nou devan le fèt akonpli. e toutan m tande se 11 fanmi k lage peyi a nan sa l ye a. M tande Moïse Jean Charles li pale de menm bagay la. CNDDR pale de menm bagay la. Yo pa janm di kiyès. E nou menm nan près la, kòm anyo imole, si omwen yo te glise detwa ban nou, nou t ap di yo ke sa ta ka koute lavi nou, ke peyi a ta konnen. Tout moun avèk sekrè yo nan men yo. Donk, sa n ap fè a, mwen m panse ke. Nou devan yon kafou jodi a, bon, sa fè ke se swa ke nou ret tann fi a met fanm sou li pou l pouse timoun nan oubyen nou fè sezaryèn nan nou fini. M pa wè kisa n ap tann ankò la. Se swa ke nou fè yon demonstrasyon, demonstrasyon an nou pase pran moun ki mete nou nan sitiyasyon ke nou ye jodi a, ki te ame nou avèk tout zam sa yo. pase pran youn ladan yo ke n fè chwa epi al enstale l Palè Nasyonal. Si nou pa vle, si nou pa ta vle fè fòmil sa a, moutre nou nou soti epi nou okipe espas Palè a. Nou wè l, nou wè l nan yon bann peyi Afrik deja, donk si se tou pa nou.